Mèsi pou pou prezans ou la a jodi a. Men, m a pral di ou nou menm nan Emèjans Patriyotik, depli plis pase twa a kat lane n ap klewone, n ap frape sonèt dalam nan, n ap denonse. Paske nou pa otorite, nou pa gen pouvwa, nou pa ka fè anyen. Nou denonse, nou sone sonèt dalam nan. Nou bay pwopozisyon, pèp la manifeste, pèp la bloke, anyen pa janm fèt. Mentnan nou gen yon peyi ki livre a li menm. E se nan tout sans. Paske ensekirite a pa vini de pa li menm. Li pa soti di syèl li tonbe sou tè a la. Se plis yon pwogram, yon mannigans. Yon pwojè politik pou redui Ayiti, pou fè tout Ayisyen kite peyi a. Non sèlman fè Ayisyen kite peyi a, men fè tout Ayisyen pè. E mwen menm mwen fè yon apèl m ale lwen avan rejim Divalye yo. M ap gade kòman Divalye te fè moun pè pou l te kapab tabli yon diktati. e alur kriz politik la pran jounen jodi a, soti depi nan chanje konstitisyon, tonbe nan referandòm, men anplis teritwa ayisyen an menm e ou konnen se yon peyi ki sou le plan kiltirèl pou m pa di sou le plan komèsyal ki vyèj, gen de moun ki pran teren sa ankò an otaj pou pèmèt pa gen envestisman k fèt, pa gen lòt moun ki vin sou teren an. Epi yo fè rele konivans avèk moun k ap jere Leta a, redui peyi a. Kidonk, sa k plis fè nou mal nou menm nan Emèjans Patriyotik, se lè n wè moun ki gen zam yo, se moun nan Leta ankò, se moun k ap dirije Leta ankò, se yo k met zam nan men moun yo. e se yo k pran zam ki pou leta remèt moun yo ou konn sak fèn plis mal ankò pèp la nan grangou l nan chomaj li nan ensekirite yo pa janm kreye anplwa se lajan taks pèp la menm pou yo ta poze aksyon sosyal avèl yo pran yo achte zam yo bay moun sa yo pou yo vin nan kondisyon ke yo ye a kidonk Yo rann peyi a envivab, se leta ki la pou bay sekirite, pou pwoteje vi ak byen, pou ranfòse enstitisyon repiblikèn yo don lapolis, lajistis e lasekirite piblik. Mentnan se menm leta sa a ki de konivans avèk senp sitwayen deside mete zam nan men yo nan sans politik. pou pèmèt yo fè moun pè, pou yo fè politik, pou yo kenbe pouvwa a. Men anplis, yo politize enstitisyon etatik yo, repiblikèn ki pou ta kòlmate bagay sa a, yo fè yo pè yo. Okontrè, moun ki gen zam nan lari a gen plis pouvwa ke yon polisye. Polisye yo lè yo ap batay kont nèg ki gen zam nan, menm polis la ankò arete yo. Gade le cas de Courtois, le cas de gwo nèg. Lekadem SPNH 17 k ap revandike yon seri de bagay, Leta a oubyen moun ki nan kominote entènasyonal la ap fistije yo, pandansetan y ap mete zam, y ap bay lajan nan men nèg an sivil. Men, m apral di ou. yo detwi polisye yo, yo detwi peyi a, yo detwi pèp la, yo detwi klas mwayèn nan, men moun yo met zam nan men yo tou yo detwi yo. Yo detwi yo paske nèg yo podyab yo pa gen fòmasyon ideyolojik, fòmasyon politik, yo pote zam ba yo, yo renmen zam, yo ba yo lajan yo nan nesesite yo prann. Enben kisa k pral pase? Yo fè yo batay youn ak lòt, youn touye lòt, oudimwens yo leta a pati dèyè yo ankò pou touye yo. Epa jodi a map di ti mesye k gen zam nan men yo a pran prekosyon leta sa wè k ba ou zam ap gran nèg ki bay ou zam yo se yo menm kap tiye yo ankò vwala epi mezanmi si w ale la a kafou si w al la a matisan bon pi prè de nou la a nan sentiv. Sent Iv, pou wè kantite moun ki nan mizè, ki nan grangou, ki nan chomaj, ki a la bèl etwal, ki pa gen kote pou yo rete, lapli tonbe yo la, solèy vini yo la, yo pa ka manje, yo pa gen dlo pou yo bwè, yo pa gen anyen pou yo viv. Enben, devan yon sikonstans parèy, se paske n gon Leta ki demisyonè, nou gon Leta ki iresponsab e n gon Leta k ap travay kont pwòp sitwayen l. E se nan kan sa nou menm Emèjans Patriyotik nou pa gen okenn rekòmandasyon nou ka bay ankò. Se Leta a ki konsène, se li k ap fè yo, se li ki pwograme yo. Sèl rekòmandasyon nou ka bay se sitwayen ayisyen yo. Sitwayen ayisyen yo ki pou leve kanpe, sitwayen ayisyen yo ki pou mobilize, ki pou revòlte e ki pran desten yo an men pou yo chache moun ki bon pou dirije yo donk se yon pou se yon peyi tou ki san leta prezidan an manda l fini depi le 7 fevriye pèsòn pa konn sa l ap fè bon mwen bon ok mwen menm m ta nan plas Jovenel m ta yon prezidan kisa m t ap fè la a m pa ka bay sekirite m pa ka bay djòb m pa ka bay manje m pa ka pwòpte lari m pa ka Ranfòse okenn enstitisyon, m pa ka pran desizyon. Mwen gen yon popilasyon ki an rebelyon kontre mwen menm. Bon lapolis la oblije antre an rebelyon pou l pwoteje tèt li, se li k ap kouri dèyè bandi san l pa pran lòd. Bon, m ta yon prezidan sa m ap fè la a? Se pa se pa gen karaktè, se manke diyite, se manke de moralite. Nou menm nan Emèjans Patriyotik nou pa gen lòt bagay pou nou di, se mande peyi a fò li kanpe, fò li mobilize, se sa k fè nou menm nan Emèjans n ap patisipe, n ap pote kole nan manifestasyon k ap fèt le 27 ke pastè yo lanse pou nou di Jovenel konplo sa a li genyen avèk bini, OEA avèk Depatman Deta Ameriken pou kraze peyi a pou ekstèmine pèp ayisyen an. nou pa kapab kontinye ladan l. Nou pap ka kontinye ladan l, fò li fon ti chikin kò l, lage pye l, bay peyi a yon chans. Men se pa dat sitwayen yo ap manifeste nan lari a, jiska prezan pa gen okenn rezilta, donk ou mande yo pou yo manifeste, èske ou panse sa ap pote rezilta? Non frè m, la lit è pèmanant. Menm si lit la pèmanant, ou pa janm, lè w nan batay, ou pa atann yon rezilta opòten, w ap tann yon rezilta opòten. Li kapab jodia, l kapab demen men l ka pran 1 an. Dye sèl sè si pèp sa a pa t manifeste, si pèp sa a pa t mobilize nan kisa Ayiti te ye deja. Enben men donk pito n ap piske se la demokrasi se sa yo pwone, enben se sa politik la pwone, nou oblije di an nou manifeste men devan bouch zam moun sa yo, gwo zam sa yo, devan gwo menas sa yo, Se pa manifeste vre ou te ka mande pèp la manifeste. Men ou moun sòm dan lobligasyon paske nou pa ka kwaze de bwa nou, nou pa ka kouche pou n kite yo touye nou tout. Nou oblije revòlte paske se Madam Lalin atravè BINUH ki te bat bravo pou gang ki te federe, ki jounen jodi a ankouraje gang yo kenbe Jovenel Moïse la. Se Madam Sison nan anbasad amerikèn ki de konplo avèk depatman deta ki kontinye ap kenbe pèp la dan labou, dan lakras, dan lensekirite. Se OEA ki vin la a, li wè de pwòp zye l pandan OEA la a Petyonvil, li tande jan zam ap tire moun yo nan lari y ap rele anmwe. Se menm OEA sa a k ale depi aprè 15 jou l poko janm di anyen. Paske se yo menm ki gen plan pou fini ak Ayiti, yo nan konplisite avèk Jovenel Moïse e rejim tèt kale a, enben tout pèp ayisyen an, tout mèt mouri. Kidonk, si n ap tann se etranje ki pou fè pou nou, si n ap tann se swadizan prezidan k pou fè pou nou, enben n ap rete n plonje dan le neyan total. Mentnan pou le moman, se nou menm, m pa konnen! M pa konnen si e nèg ki gen zam nan men yo a k ap pran konsyans, k ap revòlte, k ap poze yon aksyon nan jou k ap vin la paske vi yo menm tou an je. M pa konn si se pèp ayisyen an k pral deside mouri ou pa anfonse pòt la pou l jwenn rezilta men nou sòm dan lobligasyon pou n poze yon aksyon a la manyè de Desalin pou remitre peyi a nan zam. Non non m ap ap di w leta avèk konivans li yo paske Dorcéna te di atravè pwogram li te genyen pou dezameman, gen 10 fanmi oubyen 11 fanmi, li liste yo, li di li mennen ankèt yo, li gen prèv se fanmi sa yo k ap simaye zam, k ap vann zam nan peyi a. Enben, si l pa t de konivans avèk chèf leta oubyen avèk lapolis, donk se nan antanke yon enstitisyon leta kreye, te dwe bay lis non moun sa yo, yo konvoke yo oubyen yo arete yo. Lefètke leta pwoteje yo tou, enben, leta de nan konivans avèk yo. Men anplis. Gen trann galil Anel Belize lè l te depite te denonse ki te pèdi sou Martelly nan palè nasyonal enben trann galil sa yo nan chak baz yale mentnan yo jwenn galil sa yo pase yo gen mak sou yo se leta k bay yo eske se bandi yo k antre nan palè nasyonal ki pran yo se yo k pran yo e se sak fè jodia lèm wè yo arete yon seri de militan yo mete nan prizon don Anel Belize Kilik Babas Jwanel avèk yon pakèt lòt swadizan pou zam e pou konviksyon politik yo, se yon krim ankò yo fè. Mwen map mande poukisa se krim? Malgre nap mande liberasyon yo, avoka ap fè tout sa l kapab, yo konfiske yo nan prizon. E tout sa ki ilegal, tout sa k vyolan, tout sa ki kapab ekstèmine peyi a, rann peyi a vilnerab pou ayisyen kite peyi a pou ayisyen mouri, se sa gouvènman sa fè. Se sa ekip sa fè nèt. Yo pa janm pwoteje ak sèvi moun. Yo pa janm panse a lavi. Yo pa janm panse a ede a sove. Se la destriksyon tout sa yo fè nan vi yo liye. Nou pa kapab tolere yon bagay konsa. Nou pa kab asepte l konsa. Pèp ayisyen an m pa konnen kisa w ap fè. Si se tout sa w genyen kòm mwayen, kòm manèv w apral itilize, men li dan lobligasyon pou nou leve pè nou, pou nou retire tèt nou anba. Se menm jan lè yo te fin pran Tousen Louvèti. Esklav yo te panse yo te fini. Yo pa t konn sa pou yo te fè, men lakonsyans e avèk lanati te gide Janjak Desalin, li te bay tèt li yon rezilta, Maintenant nous sommes dans l'obligation pou nou pran konsyans e ke pou lanati ba nou fòs pou nou revòlte, e m konn wè pidi, m konn wè kantite atache k konn genyen, kantite makout li konn genyen, m konn wè kantite lame k konn genyen ap pèsekite popilasyon sa a, li konn revòlte. E le jou pèp ayisyen deside di li p ap mouri tèt bese, li p ap kouche pou bay travèse l, nou p ap la. E se sa k fè nou menm Emèjans Patriyotik, nou fè apèl patriyotik sa a, nou fè apèl a la konsyans sa a, nou fè apèl a la revòlt jeneralize sa a pou pèmèt nou sove sa k ka sove paske nou sòm o bò de labim, nou nan san, nou nan dènyè pwofondè lanmè a pou nou disparèt. Ok, dènye kesyon pou n fini. Kòman w konprann diskou prezidan an sou kesyon ensekirite a? M pa tande sa.
Mwen m pa tande diskou sa yo menm non. Non, koute mesye, on nèg depi l moute nan pouvwa se manti l ap bay. Tout sa l di se manti. Tout sa Jovenel di al gade kontrè la. Tout sa Jovenel ap fè al gade kontrè la. Pa gen anyen Jovenel fèt lan peyi a l fè l pou lebyen di peyi. Oubyen pou lebyen di pèp ayisyen. Tout sa l fè se pou letranje e pou sa pèsòn e son ekip. E se nòmal Jovenel konnen kote ensekirite a sòti. E l pwomote l jiskaske l rive nan limit sa avè l. Li pa bezwen fè wont sèvi kolè. Li bezwen fè lame etranjè antre nan peyi a. Kelekonlè li voye l di lame etranjè al antre pase se pou sa y ap travay. Pou yo vin bwote iridyòm, iradyòm, lò ak bwonch. Se sa li bezwen pou yo kapab ekspwopriye. Les haïtiens Jovenel konn plan an li konn pwogram nan li paka vin ap banm diskou ipokrit kisa m pral tande nan diskou Jovenel ki li pa entèrese m mwen menm li pa entèrese emèjans paske se son mantè patante e entènasyonal mwen se konsa m wè l.